Bonjou e bonswa tout moun, kòman nou ye? Se Juan Hyppolite e jodi a m gen yon bon mesaj mwen vle pase pou nou e avan m al pi lwen fò m fè nou konnen ke m ap mennen yon kanpay kote ke mwen vle plante 10 mil pye bwa an Ayiti chak ane. M ap pale de pye bwa, m ap pale de pye mango, pye zoranj, pye zaboka, pye kokoye, pye chadèk bagay sa yo, bagay ki ka fè manje. Sa mwen ekri yon liv ki rele My last letter to you li nan li nan amazon.com sou ahache li sipòte liv la lè liv la ap vann liv la ede mwen finansye bagay sa yo an ayiti se pou sa m fè liv lan epi kisa ankò ann antre nan sijè a nou te vle deba jodi a jodi a m vle fon ti pale sou sa k rele psikoloji pèp ayisyen an M ap pale ou pèp ayisyen k ap viv Ayiti a e pèp ayisyen k ap viv nan peyi etranje an. Epi nou pral pale de biznis. De bagay sa yo sèke se pa bagay ke w tande Ayiti, Ayisyen oswa Ayiti pale de yo. Sèke se yon bagay ke m panse ki ekstrèmman enpòtan pou pèp ayisyen an pale de psikoloji epi pale kòman ke pèp ayisyen an li menm li konprann biznis. Fè 2 bagay sa yo ede yon peyi devlope. Si w ap gade pou wè nan sikoloji li menm, m panse pèp ayisyen an li menm li dekonekte avèk sa ki rele devlopman. M pa sikològ, men m ka di w sa klèman. Pèp ayisyen an dekole avèk sa ki rele devlopman. Pèp la pa konprann sa ki rele devlopman. Pèp ayisyen ki Ayiti a, lap plenyen de mizè a, lari a mèt sal lap plenyen lap plenyen de sa k rele fatra a, men pap pran men l pou netwaye l. Tè a mèt ap gaspiye, li gen yon grenn mango nan men li, li pap plante l. Tè a mèt ap gaspiye li gen yon grenn zavoka nan men li pap plante l paske li dekonekte ak sa k rele devlopman an, li pa konn sa k rele devlopman an. Sikolojikman l pa konn sa pou l fè pou l devlope peyi l. Yon lè nèg la al lekòl, li gen men 20 degre nan men l, l ap pale fwansè, je swi, je selè, ou konn l ap pale fwansè nan tèt ou, li pa konprann kòman pou l retire yon grenn fatra deyò pòt lakay li pou l fè katye l bèl. Kounye a, rive sou dyaspora li menm ki nan peyi etranje, ki pa menm konn sa k ap pase ann Ayiti, ki dekonekte ak Ayiti, ki pa konnen reyalite Ayiti a vrèman. Ou konprann? Lè yon dyaspora pale yo di, oh m te pran yon video la ba fanmi m avan yè, yo pa grangou, yo nòmal. Yo pa konnen si video sa pa menm pa menm dire yon jou menm. Epi mwen wè ke dyaspora li menm li dekonekte avèk reyalite Ayiti a. Dyaspora pa vrèman konprann mizè vrèman pèp la ap pase a. Lè w wè anvan ke moun bò isi a fè yon bagay pou Ayiti, se paske yo pa konnen mizè pèp la ap pase a vrèman. Yo panse yo konnen. Yo panse yo wè fatra nan peyi a. Men yo pa konnen bagay la 4 fwa pi rèd, 10 fwa pi rèd. Paske yo pa ladan l. Yo chita bò yo sa y ap bwè dlo glase. Y ap yo gen bèl televizyon, yo gen bèl fanmi, yo gen bèl machin. Alò sa dyaspora wè manman l la ki rele yo kè yo fè mal pou Ayiti. Yo pa konprann reyalite peyi a. Yo pa konprann opòtinite ki nan peyi a pou yo ta vin rich yo menm. Psikolojikman, yo dekonekte as well avèk sa k rele reyalite peyi a e devlopman peyi a. Nan sans sa a, fòk ou kapab gen moun, fòk ou kapab gen moun sosyològ e psikològ, wè moun k ap fè rechèch sou kòman nasyon li menm ap evolye, sou kòman pèp ki ap viv ann Ayiti ap evolye, sou kòman pèp ki ap viv deyò peyi a ap evolye, se kisa yo panse, se kijan yo aji, se kisa yo achte nan makèt la, se kisa lè y al sou entènèt la yo gade, Se ki sijè yo plis baze sou li. Paske pèp la li menm sikolojikman li malad. Pou valè byen ki an Ayiti ap gaspiye, pou valè Ayisyen k ap viv deyò peyi a e anndan peyi a, pou yon peyi sal nan eta sa a, pou yon peyi pòv nan eta sa a, pou nou menm pou nou ka fè yon bon efò vrèman pou nou retire peyi a nan mizè, se ki pou montre ke pèp la li menm li dekonekte avèk zafè devlopman an. Li abitye avèk mize a, li abitye avèk fatra a, nan sa a li vin oblije enkapab pou l retire tèt li nan pwòp mizè pa l la. Si se yon lòt blan y ap tann pou retire peyi a nan mizè, se yon lòt peyi y ap tann pou voun bagay pou vin delivre peyi a. So, nan sans sa a m wè prezidan Jovenel Moïse ap fè bèl travay. M di Bondye mèsi dèske li met misye ann Ayiti paske se kòmsi tankou se yon mirak li pou peyi a. M pa nan fanatik bagay politik, m pa nan bagay sa yo, m pa sipòte nèg yo nan bagay politik. Men lòm la ap fon bèl travay fò ka di lap fon bèl travay se sal ye mwen misye ap fon bèl travay e tout senpleman mta swete ke misye entegre pèp la nan devlopman peyi a se pa mete tout moun chita pou yap fè lwanj pou yap di ou wap fon bèl travay pou se pou di oh m santim fyè ske se mwen kap se mwen kap fè travay la men se kòman ou menm ou entegre tout moun nan travay la pou yo ede w fè travay la pi byen an pou m retounen nan sa ankò sa m tap di an an se ke fòk nou kapab etidye pou nou wè kisa pèp la enterese sa ki enterese pèp la Se ki sa ti fokis pèp la ye. Tankou jounen jodi a la a, pou yon ti etid yo ka fè yon etid tou piti. M ka pale de devlopman la a, m ka abiye byen bèl, met bèl kostim sou mwen, yon ti egzanp wi, m met bèl kostim, tout bagay nèt, ou konprann, mwen nan yon bèl stidyo kote ke gen bèl kamera, gen bèl bagay, m ap fè de devlopman, m mete videyo sa deyò. M ka depase menm 2000 dola, 4000 dola pou m fè maketin pou videyo a, mete l deyò pou wè konbyen moun k ap gade l. Ou ka gen yon 20 moun ki gad video sa. Sa se yon premye yon premye eksperyans right. Dezyèmman kounya kounya ann fon ti comedy, ann fon ti bagay ki ki yon ti bagay blag ki ka fè moun ri. Met ti video sa deyò kounya wap gon bagay. Konbyen moun kap gadel? Ou ap wè li ka gen yon menn 40 mil moun kap gadel. Kounya retire video sa kounya la pran lòt video ankò met yon bèl ti fanm nan video a li mèt pa menm di anyen menm li mèt yon bèl timoun sèlman nan video a kap gad figil sèlman nan video a pou yon 2 minit sèlman met video sa sou facebook ankò oswa nenpòt kote a ou pral gen yon milyon moun ki gadel ou konprann se ke etan ke moun kap panse pou devlopman peyi moun kap panse an pou retire peyi a nan mizè Fò nou kapab fè etid sou kòman pèp la panse, fò nou kapab analize kòman jenès peyi a ki nan dyaspora a, sa y ap fè nan dyaspora a, ki sa y ap regle, ki sa ki enterese yo, ou konprann, pou nou wè kòman ke nou menm nou ka dirije fason ke yo panse a, pou nou ka kapte yo, pou yo antre degaje yo pou devlope peyi a. Paske yo smart, ou konprann, jenès dyaspora a entelijan anpil, jenès ki ann Ayiti a entelijan anpil tou, Men yo pa panse ak devlopman peyi. Kounya se kòman nou menm ki vrèman ta renmen wè 2 peyi a devlope, san ke nou menm nou fè de seri de bagay ki kapab kaptive atansyon yo, ki kapab fè yo enterese avèk sa n ap fè a. Se sa l ye. Fòk nou kapab pi entelijan nan fason ke n ap fè videyo yo. Fòk nou kapab pi entelijan nan fason ke n ap fè rechèch nou yo pou nou kapab ede yo vin retire peyi a nan mizè. Paske nan moman la m ap pale de yon pwojè kote ke m di ISPAN Ayiti ki se youn ki responsab pou devlope, pou, pou, pou manaje e devlope tout bagay sit istorik yo avèk moniman yo. Ahh ISPAN se kiyès kap, se kiyès kap ede ISPAN devlope bagay sa yo menm? Se kiyès kap finanse ISPAN? Menm lè ke lòt peyi entènasyonal yo ap bay ISPAN ti monnen, ti lajan pou l devlope, pou l, pou l ka fè ti bagay sa yo, kenbe yo pou yo pa kraze. Men kote pèp ayisyen an? Kote mas ayisyen kap viv nan dyaspora a? Kote pi bon jan ayisyen kap te a tout gwo otorite ki gen plè konesans yo? Sa fè pa mete men avèk ISPAN pou yo ede ISPAN devlope bagay sa yo? Sa fè yo menm menm pa envesti kòb yo nan bagay sa yo pou yo fè kòb, poutèt pa yo pou yo ka vin rich. Sa fè yo pa envesti kòb nan nan fè bèl otèl bò bò bèl plaj yo pou valè tè kap gaspiye an Ayiti. Sèke son bagay ki senp, jenès ayisyen an just pa pa tankou yo pa panse ak bagay sa yo. Sa pa enterese yo. Yo nan Facebook tout lajounen, se pa bagay devlopman Ayiti ki nan tèt yo. Se gade bèl video ki ap fè yo ri, se gade bagay bèl moun, tankou ti bagay blag, ti bagay chante. Yo pa nan bagay devlopman. Sèke nou menm k ap pase sou bagay devlopman, fòk nou chache yon jan pou nou ka konn ka atire timoun sa yo. Si n ap pale de devlopman, fòk nou ka fè yon jan pou nou fè bagay la yon ti jan, jan kòm m te ka di, pi funny, An tankou jan lòt nèg ayisyen kap fè bèl ti bagay blag yo sou Facebook la kote ke moun ap gad video tout lajounen. Fòk nou kapab pran apwòch sa yo, melanje yo avèk devlopman, osnon travay avèk moun kap, moun ki vle fè devlopman se travay avèk moun ki ki fè ki komedyen yo, travay ak komedyen yo, travay ak atis yo, pou nou ka mare ide yo ansanm, pou lè lè jèn ayisyen ap gade yon video, non sèlman li wè yon bagay ki funny, ki bay blag, wè ke li enterese l, men wè tou li toujou yon ti mesaj de devlopman, kòman ke ki ka ki ka atire l pou l al nan peyi l pou devlope peyi an. Jan m di a, sikoloji se yon bagay ke fò n konprann. Fò w konprann kòman sikoloji a mache. Konprann? Fò w konprann kòman biznis la mache. Ou pa ka pale de biznis si pa gen sikoloji ladan l. Konprann? Lè w wè ameriken mete yon pwodui deyò, li etidye makèt la, li etidye pèp la, li wè kòman, kisa pèp la, kòman pèp la panse, li wè kisa ki enterese pèp la, Sa fè lè yo fè yon pwodwi, yo konnen ke moun isit renmen atis anpil, sa fè yo pran yon atis pou fè maketing pou pwodwi an. Paske yo konnen ke depi atis sa a fè yon maketing pou li, tout moun ap gade l. Enben se menm jan ou menm tou k ap pale de devlopman an, ou menm tou ki ta renmen wè Ayiti devlope a, fòk ou etidye maspè la pou wè kisa maspè la renmen gade sou Facebook, kisa l renmen gade nan televizyon. Men si se, si se Princess Eudjou renmen gade, si se, m te ka di, si se nenpòt atis ayisyen renmen gade, Si son komedyen ou renmen gade lè nan sou Facebook nenpòt bagay la anben fè moun sa kounya fè pa yo tèl bagay pou ou konprann dan ap pale de bagay ispan nan la konbyen ayisyen vrèman ki reponn de li menm yon grenn moun de grenn moun men kounya pran bagay ispan nan pran menm mesaj ispan nan ke m tap pale a bay yon atis ayisyen ki komedyen pale de li pou wè Ou kwè menm gen yon 4 mil moun ki gad ki gade ki gade ide a e ki pral kounye a fokis sou li pou ede ispan. Se fòk nou panse yon lòt fason si n bezwen retire a nan retire Ayiti nan mize. Fòk nou gade bagay yo fòk nou fè etid sou mache a fòk nou gade sa yo rele trend analysis. Fòk a gade kòman mache a ap dewoule. Se pandan w ap fè etid sa yo kounye a w ap konprann vrèman pou ki rezon peyi a toujou ret nan mizè li ye a. Se lè w fè etid sa yo pou w ap pou w ap gade ki rezon jenès ki nan dyaspora a pa vrèman pa janm vrèman rive fokis sou Ayiti pou l retire Ayiti nan mizè. Paske se pa sa ki nan tèt yo. Yo pa bezwen moun vrèman vin ap preche yo pou di, o! al al aranje peyi w. Yo pa bezwen moun vin preche yo. Se pa sa yo bezwen. Se ou menm kounye a pou pou n chache yon jan kounye a Pou mwen pa wè nou ka travay avèk moun ke yo enterese avèk yo a, pou moun sa yo kounya pote mesaj la ba yo. Se sa li jan m te di talè a. Fòk nou ka pale nòmalman, antre nan etid pou n konprann sa yo rele sikoloji an, kòman ke ou kapab itilize sikoloji a yon bò, ou itilize Biznis, The Science of Business, on bò, kounye a pran yo marye yo ansanm. Marye yo ansanm, fè etid pou w wè kòman ke ou menm non sèlman w ap vann nenpòt sou ide ou vle vann nan, men kounya tou peyi w ap devlope. Paske jèn dyaspora gen anpil konesans, Yo gen kòb tou. Jèn Ayisyen k ap viv Ayiti a gen anpil konesans. Men se kòman nou menm ki bezwen devlope peyi a devlope, se kòman ke nou menm ki deja nan biznis deja, se kòman ke nou menm nou chache wè kòman ke nou kapab atire timoun sa yo vin sou nou. Se kisa nou fè, ki etid nou te fè, ki videyo nou te fè oswa ki commercial nou te fè Ki advertising ki advertisement nou te fè pou nou te atire sponsor vin devlope peyi a? Se ki opòtinite nou te kreye pou timoun Almay ka vin nan peyi a pou l ba nou kout men? Jan m te kòmanse videyo a m t ap pale de 10,000 pyebwa chak ane a, men konsa tou, Prezidan Jovenel Moise te ka mete yon 20 mil kawo tè yon kote, oswa yon, m te ka di, yon egzajerasyon sa te ye, li ka mete yon 10 kawo tè sou kote, li ka mete yon 200 kawo tè yon kote nan tèl depatman, li di ke depatman sa a li la, tè sa yo la pou jèn dyaspora yo kapab lè yo antre ann Ayiti pou yo vin plante pye bwa. Se pou sa tè sa la sèlman. Kote ke li gen yon ofis ki la, ki disponib, si timoun nan bezwen plante pye bwa, timoun nan ka achte pye bwa nan ofis la, Pwat si mwen ka yon pibwat nan ofis la gratis, men ate timoun sa lè antre nan Ayiti, li ka al fon pwojè Ayiti chak vakans, wè reve timoun sa al plante pye bwa, pye mango, pye zaboka pou ede pye a rebwaze e patisipe nan rebwazman nan peyi l. Men eske moun, nou menm pèp ayisyen an, eske gouvènman, leta li menm lan, eske l te kreye opòtinite sa la? Men demen lè leta a pat kreye l kounye a, ou menm k ap fè biznis an Ayiti, ki entèlijan, ki edike, eske ou te kreye opòtinite sa pou moun yo ka, pou jèn gason, pou jèn dyaspora yo ka antre an Ayiti al fè l? Non pa fèl. Pou ki rezon? Si yon jèn gason tankou m ki gen 32 zan kapab panse ak ide a, kòman fè ou menm ki granmoun ki ka fè biznis tout lajounen, ki gwo zonobo pa ka ou pa ka panse ak ide sa yo? Fò n poze kesyon. E se nan poze kesyon, se nan fè dyalòg, konprann n ap rive vrèman kote ke nou kapab entegre tout moun nan devlopman peyi an. Mezanmi se tout moun nan, se pa 100 pou 100 Ayisyen tout pati nan mond lan ki pa janm rive vin devlope Ayiti, men yon 40 pou 100 kapab kapab rive leve kanpe pou yo di y ap entegre nan devlopman peyi a. Yo ka di, yon 20 pou 100 ka di m pral kreye otèl bò bò nan plaj yo, yon lòt 10 pou 100 ka di ke m pral pran larelè pou mwen asire ke tout site istorik yo vin pi bèl pou touris ka antre ladan yo. Yon lòt ka di, yon lòt 5 pousan ka di monchè nou pral fokis bay sa k rele bay atraksyon kote yo fè bèl water park tankou kote tankou y al pran dlo yo yo mete bagay amizman pou moun yo vin nan dlo a bèl bèl chaloup ou konprann bèl bèl bèl bato pou moun vin manje sou dlo a tout bagay sou bèl restoran bò dlo a se pou montre ke lajan la nou ka bwase lajan nou an Ayiti nou ka devlope Ayiti nou ka fè kòb ann avèk Ayiti. Men eske nou aprann timoun yo fè biznis? Men pi fò ti ayisyen depi wè depi wèl fèt manman l manman l voyel lekòl tout bagay se al lekòl al lekòl se al vin aprann yon doktè ou konprann vin yon doktè vin yon avoka ou pa pou yo fin nan kòw fè biznis. Ebyen san lari lan je timoun nan pa konprann li. Opòtinite a devan gran je timoun nan, li ka vin rich nan ti sa la ki devan l lan menl pa konnen l paske li sòt nan biznis. Timoun nan ka fò nan matematik, li ka vin yon gwo doktè, men li sòt nan zafè sa yo rele kreye biznis, konprann sa ki rele yon opòtinite. Paske nou pa janm montre timoun nan se kòman pou fè biznis, nou pa janm ba timoun nan yon chans pou l aprann bagay sa yo. E se yon rezon anpil wa Ayiti ap soufri nan jounen jodi a la. Ou plen doktè, men yo pa konn fè yon mèd, yo pa konn fè ankenn biznis. Ou plen avoka, yo pa konn fè ankenn biznis. Pou valè bagay k Ayiti devan grenn je yo a, pou valè pak istorik k ap gaspiye, pou valè sit istorik k ap gaspiye, pou valè moniman ayisyen ki te ka fè lajan, pou gwo forèdèpen k ap gaspiye, pou pik makaya k ap gaspiye, Pou on ayisyen yo dim ke ou pa kapab retire baso nan eta yo ya pou fè lajan avè yo. Pou dim ke ou pa ka travay avèk ispan, ou pa ka travay avèk gouvènman, ou pa ka met tèt ou ansanm avèk on lòt ayisyen pou devlope on bagay pou fè lajan. Gwo pwoblèm. Psikoloji, nou pa gen sikològ kap fè on bagay serye vrèman. Nou gen sikològ sou papye ki di ke m son psikològ, m gen on master degree nan menm, men se kòman lide peyi devlope. Ou konprann ki gwo mache li gen nan biznis, ki di ke m, o m se yon gwo biznismann, m gen kat depo k ap vann sak diri. Men se kòman moun sa te mete ide l deyò pou l ede pè a devlope. Se kòman ke li te marye ide l la avèk yon ide yon sikològ pou di ke ann marye de sa ansanm, ann wè kòman ke nou kapab konvense popilasyon an, kòman ke nou kapab angaje popilasyon an, angaje kominote dyaspora a, pou nou wè kòman ke yo ka vin fè biznis an Ayiti, Konprann? Lè m di Ayiti a, m pa di Pòtoprens. Lè moun pale de Ayiti, tout moun panse Ayiti se sèlman Pòtoprens. Se antre nan tout nan tout depatman peyi a, al fè biznis, al kreye biznis, al kreye biznis. Depi ou kreye biznis, lòt bagay yo ap vini. Lòt bagay yo ap vini. Mete yon bèl pak istorik nan depatman Sid lan. An men gad vwa, tout moun nan Nò ap, tout moun nan Nò ki gen machin, ki gen kòb ap desann al nan pak istorik sa a, oswa al nan sit istorik sa a ki nan Sid lan. Ou pa t mete l, moun nan pa ka vini. Se sa l ye. Ideyasyon li ki senp, se ann aprann timoun yo fè biznis, ann aprann etidye makèt la pou nou wè kòman ke se kisa ki enterese timoun yo, se kisa timoun yo ap gade tout lajounen nan Facebook, se sou ki sa y ap pale tout lajounen, se ki jen, se ki rad y achte, sou ki, se ki mou, se ki, se ki movie yo gade, ou konprann, se ki atis yo pi renmen, se ki mizik yo pi achte. Si nou kapab etidye makèt la, nou kapab etidye kòman timoun yo, jan timoun yo fonksyone, men guess what? Nou kapab, nou kapab itilize fason sa yo pou nou konvenk timoun sa yo menm pou yo antre nan devlopman peyi yo. Resi Ayiti, retire Ayiti nan mizè, plante pye bwa, kreye manje nan peyi a, devlope peyi a, retire l nan mizè. Se sa l ye, endistriyalizasyon. Endistriyalizasyon pa difisil, men li mande pou pou w ka fè dyalòg, li mande pou w fè etid, li mande pou w ka fè sa k rele bon sa k rele etid sou sikoloji pèp la, pou w wè kòman l ye, pou w kapab ramne li nan nan nan objektif peyi a ki se retire l nan mizè, se sa. Paske pèp ayisyen jodi a li malad, mantalman l malad. Pèp la pap panse avk avèk devlopman. Fatra met devan moun nan la devan pòt moun nan la moun nan pran chak jou li pase sou li lal lekòl lal travay lal fè tout bagay li pap janm retirel moun sa malad moun nan gen kòb nan menl oswa li plèzan lè ki gen kòb li wè site si yo ta bezwen netwaye li wè site si yo ta bezwen yon bèl yon bèl mekòp oswa mte ka di yo ta fè bagay avèn remodeling moun nan konn sa Tèlman moun ap panse ak devlopman li pa kapab fè l paske yo pa t aprann li bagay sa yo, li pa t aprann bagay devlopman. Se sa l ye, m pa kenbe dwèt anpil men m panse li bon pou nou pale sou bagay sa yo. M pa kwè nasyon ayisyèn nan, m pa kwè sikològ nou yo fè vrèman etid sou mache nou yo M pa wè, m pa kwè ke moun ki fè rechèch yo fè bon, bon etid sou kòman ke pèp ayisyen an panse, sou kòman, sou, sou kisa pèp ayisyen ap achte. E m panse sa se yon gwo, se yon gwo defisi li ye pou nou, kòm yon pèp, kòm yon nasyon, e li vin yon gwo defisi tou pou peyi a, sa fè peyi a rete nan mizè. Mèsi anpil yon lòt fwa ankò, se te yon liv polite, n ap pale plis ankò. Sipòte liv mwen an ki rele My Last Letter to You, paske si, lè w achte liv sa a, e pa nan kò, e pa nan pòch mwen sèlman kòb la vini, men kòb la li menm la ale pou l plante pye bwa nan peyi a pou rebwazman. Yon lòt fwa ankò, se devan Lipolit, e liv la menm, ou kab jwenn liv la nan Amazon dot com. Si w bliye non liv la, ann ekri ekri non mwen ki se Wond Hyppolite, W-U-N-D, Hyppolite, H-Y-P-P-O-L-I-T-E, w ap kapab achte liv la, e Kòb sa a, lè mwen jwenn mwen, m ka mete l nan devlopman peyi a ki se rebwazman, nan plante pye kokoye, pye zaboka, tout bagay sa yo. Yon lòt fwa ankò n a pale plis. Bye!